Bonjou bonswa e byenveni avèk nou e ki se Bladenvo Sport nan videyo sa a. Jodi a nan videyo sa a, Bladenvo Sport pral gen pou l pote pou ou tout sa ou dwe konnen sou match Paris Saint Germain Real Madrid. Ou menm ki se fanatik Paris Saint Germain, fanatik Real Madrid, rete swiv videyo sa a jiska lafen pou pa rate okenn ti detay avèk nou e ki se Blady Info Sport e nap envitew ou menm ki apèn dekouvri chanèl sa ki se Blady Info Sport se tou abòne aktive klòch notifikasyon an kite yon like kite yon kòmantè epi tou kopye link video sa voyel bay tout kontak ou genyen yo se sèl mwayen sa ou kapab ede nou avanse avèk travay sila ou menm ki deja abòne ki toujou pran tout tanw pou gade Blady Info Sport Nou deja remèsye w dèske w met men ansanm ak Bladi pou travay sa a kapab vanse vè lavan. San pèdi tan, n ap antre nan detay yo pou n kapab fè fanatik foutbòl yo konnen ki sa ki genyen kòm enfòmasyon sou match ki pral dewoule antre Paris Saint-Germain e ekip Real Madrid la. Pou n kòmanse avèk Paris Saint-Germain nou konnen ki sot fè yon defèt nan Ligue 1 an nan kad 20 setyèm joune fanatik yo ebyen pat gen Mbappé nan match football sa rezon an se paske li te vrèman sispandi se sak fè li pat prezan pou ekip Paris Saint-Germain an fas a ekip Nice lan. Kote ke Paris Saint Germain te pèdi lakay Nice, se te yon gòl a zewo. Nap raple tout fanatik Paris Saint Germain yo, kote Paris tap fè dènye antrènman l pou l te vwayaje an Espay, jodi lendi 7 mas 2022 a, Kylian Mbappé arive blese nan dènye antrènman sa a fanatik foutbòl yo se deja yon move nouvèl pou Kylian Mbappé, move nouvèl pou fanatik Kylian Mbappé yo, se pa t sa yo te swete pou ti bonòm sa a, men mesye a li menm li arive touche nan pye fanatik yo e li kapab rate match foutbòl sa a ki pral dewoule nan Santiago Bernabeu a, match retou uityèm de final Lig dè Chanpyon. Nou konnen Mbappé se yon jwè ki vrèman enpòtan anpil pou ekip Paris Saint-Germain an, men malgre sezon k ap vini, li gen tout chans pou l kite ekip sila a, fanatik yo, ebyen mesye a ki li menm arive blese jodi lendi a nan antrènman kote Paris li menm li t ap antrene, ebyen aprè antrènman sa a pou mesye yo te kapab vrayaje ann Espay, Mbappé arive blese fanatik foutbòl yo. Se pa sa n te swete pou li piske nou konnen se pi gwo jwè ekip Paris Saint-Germain an Pou sezon 2021, 2022 a nou konnen pa gen dout sou sa fanatik foutbòl yo. Eske san Mbappé Paris Saint Germain kapab toujou anfòm jan m te wè l anfòm nan Stade des Princes la kote l te resevwa ekip Real Madrid la nou pa konnen. Sa pral depan de lòt E koyekipye Mbappé yo, èske yo pral motive san Mbappé piske mesye a li menm li deja ensèten pou match foutbòl sila? Ebyen yo deja fè yon premye egzamen pou Mbappé, premye egzamen sa li menm li moutre Mbappé kapab toujou fòfè pou match football sa ki pral dewoule antre Real Madrid e Paris Saint Germain nan match retou 8 tièm de final Lig dè Chanpyon fanatik football yo kisa nou panse de match ball sa Paris li menm li kapab jwe san Mbappé eskel kapab fè mye ke sal te fè nan Parc des Princes lan m konnen gen moun ki pral kite opinyon pa yo Ebyen sou nouvèl sa ki arive jwenn yo nan minit ke nap pale la nou pral li enfòmasyon ki arive jwenn nou aprè blesi Mbappe a piske nou pale ou mesye a yo deja fè yon premye egzamen pou li. Ann antre nan dosye a nan enfòmasyon ki tonbe nan minit ke nap pale la egzamen asiran Pou Mbappé, aprè li kou resi o pye, se lendi a lantrènman, dan la mezi ou okin blesi grav na ete detekte. Jan n di w la, la pa gen okin blesi ki tèlman grav, men mesye a li menm li toujou ensèten pou match foutbòl sa fanatik yo, se sa egzamen an ki montre ke pa gon bagay ki tèlman grav men li kapab koze yon pwoblèm pou mesye sa jan pou l ta ye nan match foutbòl sa li gendwa pa kapab se sa k fè nou menm nou di w Ebyen Mbappé li menm li gen tout chans poul rate match football sa pou ekip Paris Saint Germain. Yon lòt bò gen Carlo Ancelotti ki se antrenè ekip Real Madrid la ki deja ap prepare yon mitan tèren poul kapab resevwa mitan tèren ekip Paris Saint Germain an nan uityèm de final match retou nan Santiago Bèlabe Roi, Mèkredi k ap 9 mas 2022, akonte de 3 zè pou ou menm ki nan peyi Dayiti. Mitan tèren Carlo Ancelotti ap prepare a, li pa yon sekrè ditou pou ou menm ki se fanatik Real Madrid. Se Luka Modric k ap genyen pou l akonpanye 2 ti mesye sa yo ki se Valverde avèk Camavinga. Valverde ki pa t kapab prezan Wikenn ki sot pase la a nan La Liga Santander la nan kad 20 setyèm joune a. Rezon an nou te esplike w poukisa, se paske mesye a li menm li te gripe se sa k fè li pa t prezan pou ekip Real Madrid la. Camavinga te prezan, nou te wè kisa l te fè Devan ekip Real Sociedad la, li te fè yon bon match kote li te make yon sipèb gòl pou ekip Real Madrid la. Real Madrid ki te bat Real Sociedad se te 4 gòl a 1, nou tout te konn sa. Real kap gen pou l resevwa ekip Paris Saint-Germain avèk yon gwo viktwa 4 gòl a 1, tandiske Paris Saint-Germain lap gen pou l vizite ekip Real Madrid la avèk yon defèt. 1 a 0 kote l tal pran l lakay Nice fanatik foutbòl yo kisa n panse de mitan tèren ekip Real Madrid deja ap prepare pou l resevwa ekip Paris Saint Germain ou menm ki se fanatik Real Madrid pa bliye fè opinyon pa w pase nan yon kòmantè nou konnen Casemiro avèk Mendy 2 mesye sa yo yo menm yo sispandi yo pap kapab prezan pou ekip Real Madrid la nan match retou sa a fanatik foutbòl yo, sanzoubliye mesye Toni Kroos ki li menm toujou ensèten pou rankont sila. M konnen gen anpil zanmi ki ta byen renmen pou Toni oubyen Casemiro ta prezan. Bon, nou pa konnen pou Toni Kroos piske mesye a li menm son jwè ki ensèten a kwakèl moman li gen dwa prezan pou ekip Real Madrid la men pou lòt mesye yo ki se Casemiro avèk Mendy 2 mesye sa yo pap kapab prezan fanatik yo paske yo sispandu pou rankont sila. Yon lòt bò, abit ki pral gen pou l abitre match foutbòl sa se Danny Makely, li se yon Nèlandè fanatik yo ki vrèman gen anpil esperyans Nan domèn sila a, mwen te kwè pou zafè abit lan, tout bagay kapab pase trè byen fanatik foutbòl yo. Se tout pwen sa yo Bladevo Sport te gen pou l te vin pote pou fanatik yo nan videyo sa a. Randevou avèk Bladevo Sport se pa pou twò lontan pou yon lòt videyo.